Ayy Bonjou bonswa ak tout moun kap gadem sa pral depan a lè wap gadem nan haha pa bliye nou gen Jeff pro HD film lè ap pale nou de Jeff pro HD film se mwen menm se mwen kap pwodwi tout film sa yo nap gade a mezanmi mezanmi mezanmi sa vle prezante nou jodi an nou gen yon nouvo feyton ki se soufrans. Djouly mezanmi soufrans djouly mezanmi avan sa pa bliye ou menm kap gade kouri al abòne kounya la pou pa pèdi yonn nan epizòd feyton sa abòne avèk fleury monase fè sa kounya mezanmi pou nou ka konprann tout moso epizòd yo ki nap jwenn nan pou nou pa rate yonn fè sa kounya hay bèw.

Kisa nap fè paske fok mwen rele poum mandel sim ka kite w fon ti soti.
Ayy sa resi fin ato. Sa resi fin ato. Sim pat pase anba nan vye gagè sa poum te wè ti mesye m yo anba kite pou banm ti gwòg sa. M pa konn kote kilè ma jwenn yon bon tapi ankò. Asanblay la jè nèg se Michel ki pou fè gòg sa. Li fini m pap jwe te fou a paske m konnen ma menm pran sant pou. Humm ma menm pran sant. Depi yè m deyò. Depi yè m deyò. M poko janm antre lakay la. E m kite ti m kite ti ti demwazèl la lakay la. Sa m ta fè la. M pa gon goud nan pòch mwen lè m ouvri m ta bal. E ti fanm sa tèlman frekan m ka rive vle bat mwen lakay la. Gade. Bon mwen si m ta rive la kay la. Bon granmoun nan tou deja pa bon deja.

A banm palavre yon nèg joure do a lè menm jenòm sa. Gen lè ou pa konn si e pi granm ye. Banm son bagay.
Ou panne ki parèt ou pa mandem sim gentan manje, M pa vin mande w manje, pa gen manje nan kay la gen manje nan kay la, m soti ou pa konn kisa mal regle, wap vin di oh depi m mande ou pa gen pou wè nan soti m ka fè sa m vle, e pa timoun ou ye, E bri a m paka tande sa kap fè w la, e pa fòt ou, e bèy sa yo k nan tèt ou a gen lè ou panse se yon rasta ou ye pou sa, m ap etire ou pou w tande. M ap etire yo pou ou. Se yo menm ki pou ap moute sou mwen konsa. M pi gran pase w wi. Gen lè w pa konn si se pi gran m ye. M konnen w pi gran pase m.
Avle di ke gen manje anndan kay la, m ta pral leve, m ta pral met manje a nan plat sal kan m nan yo pou m te manje. Gad yon ti nèg kan l wè lwo a gen lè ou pa e pou anfò e non. Epi. Fè la, ban m fò ti chita. Pou wè ou a, gen lè ou panse se w anfò e pou sa. Ban m di w yon bagay. Lè manman m te la, sa te konn lave plato anndan, veso anndan. Sa te konn pase swap anndan.

Koman sa ye la. Pap relel li pa bon non pitit li pa bon non papa pa vle pran telefon nan genlè l okipe paske l pa konn fè sa men li pa pran telefon nan non kounya sa map fè la genlè map kite w ale fòm rele l yon twazyèm fwa ankò pou mwen. M rele l m rele l bon lap sonnen li pa pran li pa se ke papa okipe li pa konn fè li pa gen abitid sa li toujou pran telefòn nan ebyen map pito ale men fò w pa mize èske w konnen ou mèt ale ou mèt ale fè sa w ap fè a men pa mize Julie m pral montre w ak je mwen anben ale gade pou w wè sa w ap fè a. Mwen ap panse e repoze m la, kepòt bay, m ap leve ta. Epi ok, m ap met a ti. M al met a nan chanm li. Ok, di tout sa. Timoun kounye a, moun pa dwa fè byen pou pesonn. Ou jwenn grimas la nan lari, tou fennen, ou pran, kounye a ou fè ledikasyon timoun nan. Gade kounye a kisa m jwenn pou pwoblem yo m te konn ap fè. Ou fè ledikasyon, ou voye lekòl. Kounya ou fè tout ledikasyon pitit la. Men sa nou jwenn nan men kounya. Kounya li vle bat ou. Mta montre w, mta montre w, ou gon frekan wap vann. Mta montre w, se pa pou chèf m, chèf m pè, m pito kite kay la pou ou. Ou ta montre m, ou ta montre m kisa, kisa w pral montre m nou.
Ou gon frekan wap vann. Mta montre w. M kite vye kay la pou ou, m ale, m ale.

jiskilè nap gou antann. Bon pou li menm genlè pap janm ka gou antann menm Joel lap veye lèm soti li pa konn si se mwen ki pi gran se mwen pou jerel. Ou menm tou Rose e jèn ti gason liye se sèl ou ye fò fè manje nan kay la bay fleuri wi. Sim la map fè manje men sim pala se dwal poul fè manje mpi gran mpi gran mwen relem pi gran mpi gran nèt. A wa tande sa fleuri Rose anfòm wi.
Yah menm papa l ansanm avèl paske menm bagay sa yo. Bon mwen renmen wè mwen la wi. M tande l sèm avle di ke li sèm wi mwen m konsidere l kòm sèm men li menm gen de seri de jan lap pale ansanm avèm e kòmsi li pat sèm paske lèm se fwa ou gon fason w pale ansanm avèm bagay sa bon mwen mwen menm bon mwen m ta wè nèg li bal pran an bon bagay sa m paka di anyen ladanm vre. Sa w vle di la? Ou di nèg m pral pran sa sa w vle di la? Ou konnen m gon pwoblèm? An kèt nèg lap pran kòm sèm? Ou pale anpil. Fòm pale anpil nan sèlman vann ki bo di paske genlè ou nan fi. An touleka m di nou sa deja e met lwil nan diven nou se frè a sè nou ye nou gon jan nou sipoze viv nou dwe viv pase nou tèlman ap fè bri nan zòn nan la mwen menm jis deyò map antre m tande vwa nou jis deyò a la bon se wout anba m tap fè wi se oryante m oryante m monte lari.
Pale li menm pou pale li menm pou pale m bay sè w toujou bal ti konsèy paske mwen avèl nou nap mal pase andan. Si sè w sè w pale avè w fò w tande.

Mwen jis ke pa dim se pou tèt ou renmen Rose ou vin ba nou konsèy nan. Ou kreze. Non, ale di ke ou di li gen bagay nan li. Ale di mwen. Fè mwen ri. Ya, m konprann sa w di a, men ou di li gen bagay, nan ki sans ke li gen bagay la? Kòm se sè w li ye, ou gentan pa renmen menm mwen m pwouve w, ou gentan pa wè. Ok Fleury, n ap pale. Wè li? Èske w wè l? Wè Jòby vin la a? Jòby an eke pase la al tande Bruno ap pale, li vin la al fè pòz se kòmsi se mete l ap mete l ap mete nou pou nou viv tèt ansanm. Manti. Abedi se ou menm li wè nèg sa yo e atis yo ye. Lè w tande yo atis sa kote t gen bèl fanm e la yo pase. Yo pa pase kote t gen bèl fanm ki gen fanm lèd menm non. Nou pa konn kiyès ki Jobby a tou vre. Banm di w bagay lè Jobby pase la ou panse ke Jobby pral bezwen w etilize lap etilize w pou w ale. Ou menm ki di?
Ou toujou wè moun ap itilize moun ou menm ti nèg sa.

Pou m ka rete bò kote yo. Non mwen menm ou gentan konnen ou gentan konnen kijan m se. Non men tou mwen menm m pa dakò m pa dakò pou m rete nan nenpòt kan ou konprann. Pa gen sa. Si m nan yon kan fòk mwen peye m byen. Pa gen sa ditou. Paske mwen menm m ap riske vi m ou konprann. Pa gen sa. M ap riske vi m fò m touche byen men. Tande m jwenn anpil bòs k ap rele m anpil moun ap rele m pou m ka mete m bò kote yo. Men an atandan m pa konnen. M ap gade pou m wè ki lè w fè moun moun. Ebyen m mayen pou vle m. M pral pale a moun nan m di moun nan m jwenn moun nan, wè sa m di w la. M ap tounen vin chèche w. Wè sa m di w la. Ok, pa gen pwoblèm patnè. Ya. Ya oke.
Kèt mesye, sa k pase la a menm? M voye pitye a, pitye a pa janm vini. Ki sa m pral fè la a? Brase lari an? Aman, yon bagay konsa m pral fè.

Avò anmyè yi di.
Yo, on brase m bezwen w fèt mwen la a. Ki brase ye la menm? A, ou konnen, brase n ap brase la a, ya ou pa ta renmen gen bagay nan men w frè? Non, m pa bezwen anyen brase.
A, on fek ou ye menm, on fek mafya w ye frè.

Kap fèt la pè? Anfòm ou? Esta ou? Chè, depi yè m te di m te vin lakay ou la, m pa t ka rive lakay ou. M panse a sa wi. Paske ou konnen Roz ap ban m pwoblèm anpil. Depi lè afè lanmò manman m avèk papa m nan, bon. Wi, kòman sa ye menm? Ou konnen, lanmò a ap domine m anpil. M konsa. Men Roz, pa sa, kòmsi Roz genlè t ap. priye bondye pou moun sa yo te mouri paske ou konnen yè e yè ka fè 3 jou depi manmanm mouri
epi ou konnen nan apre midi nan pati 3 zè rose relem pou ma sot ti plas sa ansanm avèl epi mwen panse ki se kèt bagay li bal pale pou nou wè si nou ka viv byen paske ou konnen depi lè manmanm te la nou te toujou ap mal viv.

Li pa gen respè pou mwen. M rive lotbò a la li vle bat mwen. Li vle bat mwen. M oblije m kite kay la pou li. Men granmoun jan w leve timoun nan ou konnen e konsa l ap leve granmoun? Non se pa mwen k leve l paske ou konnen bon ou konnen m t konn tan kounya m tande tan eklere.

Ya, kounya mwen m ale, si m te gentan konn se kon, se de bagay sa yo l ta pral, li t ap pale ansanm avè m, m pa ta prale. De ki sa pale la? Kounya lè m rive,
Rose di m konsa, O, kounya n ap pale de byen nou genyen, m pa ka pran fanm, si m pran fanm, fanm yo pral moute sou byen ke nou genyen yo, bagay, tout bagay yo ap vin ba, nou p ap ka, nou p ap ka fè anyen, imajine w pi gwa m pran fanm li menm li ka pran nèg nan kay la. Èske, e mwen m di kèt, m kon, m di. Mwen menm, m di m pa gen pwoblèm. M p ap pran fanm. Men ou menm fòk ou pa pran nèg tou. Dirèkteman. Paske ou konnen. Ou pale, ou pale byen la. Paske ou konnen ou pi gran pase m.
Ou gen yon pakèt konprann ke m pa konnen. Dirèk paske l pi gran.
Ya, mwen ap di kèt. Ban m vin kote w la la paske ou ka ban m kèt ti esplikasyon de sa, ki sa, ki jan m ka reyaji. Paske ou konnen Rose depi lontan l se yon moun k ap ban m pwoblèm anpil. Men m panse ke apre lanmò a, m panse tout bagay t ap chanje. Men m wè bagay yo vin pi mal. Men ki sos wi eske Rose pa pran kleren. Kèt!
Depi maten m bare Rose menn, sa kap pase konsa? Li di m kòl li pa banm anyen. Sak pase? Li te vire lakay li a mwen. Sa li ye?
Konnya m konnen te tou ti pitit wi. Li pat konn ay nan bagay konsa, m t konn nan m ta de tonbe, li t ay nan ti pwogram, bagay. M kite kay la pou. Men m paka mwen grandi mal. Men granmoun e timoun nan kotel ye kounya dim non. Ah bon pitit m paka diw anyen de de ti vi sa m kite lakay la mwen menm m pran lari pou mwen m pa konn kote m prale kote m rive m rive m pran lari pou mwen. Men granmoun si timoun nan gon pwoblèm grav e pou ou pwoblèm nan ye granmoun. Bon alò kounya la bon m pa konn anyen de li menm paske li demoute m ke li vle bat mwen li vle bat mwen paske mwen m pè pou m pè pou lapolis. Sis pa mete men sou mwen m ta pete festiwèl tèt li avon kout baton. Ayayay granmoun m pa renmen bagay sa yo non granmoun. Frajil e bon men vye ti gwo granmoun ap bwe, i rale pi l ale pi rale vye ti po a nan men l. E si si m pa gen sa pou m rale pou m bwot yon bon kout tafya mwen. Lè m rive anba nan Karagè a la nèg yo te vle fin avè m. Men gras m te gen sa m rale yon kout tafya m mache sou nèg. Non Rose ou konn Rose pa bwè men sèlman se Joel te Joel bagay la anlè anlè konsa l ye. Men m panse ke se sa se moun ki bèk lè paske si yon moun fèt mouri m panse ke. 2 ti jèn nou ye jis li pran pase w m pase ki kache tansman avè w vrèman byen fè fi a vrèman jis pase w konnen yon timoun ou ye pase w konnen sitou 2 medam ki dèyè yo a jis li panse gen w nan men w kit anpil byen ou konn sa m di w la ou konn sa m di w la jis li kapab ba w pawòl jis li kapab fè w vann sa nou genyen ou ba w lajan pase w konn fi yo. E pou sa sou sa yo kanpe sou bras yo kanpe wè sa map diw la menm pa pase lwa gen pale pawòl de byen gen pale pawòl de fi a jis pa met afè fi an tèt ou kounye la men pawòl de byen jis m pa panse sa te an tèt li kounye la pou afè atèman fèt bagay menm sa w panse. Mwen menm daprè mwen janm wè a se kòm si Rose tap priye pou Bondye pou moun sa yo te kapab mouri bon aktyèlman la menm m gon apèl la bon wè la li menm kap rele m ou konprann. Tande sa ap diw. Alo An bon ok M ap fè yon ti pale la M ap retounen rele w talè dakò An bien ok pa gen pwoblèm Ok E pa li menm non men Sa son lòt moun Yon patnè m la ki rele m la Misye rele m m al fè yon bagay pou li M prale M panse demen apremidi M ap vin kote w

Ayayay koulè vye granmoun sa al nan brank li wi mezanmi latè fini vre ayayay.
Konprann epi anplis tou m te gentan ou son moun ou toujou la mwen se kòmsi e poto dwat mwen ou ye poto mitan m ou toujou banm de seri de konsèy e map Men demen si Dye vle, m ap tcheke yo, èske, ki bò m ka jwenn? M ap jwenn yon lakay ou a demen? Men tande non, an palan de sa, jis ou konnen mwen menm se kretyen m ye, se yon legliz mwen fè. Ok. Men an palan de sa, ou toujou al legliz menm? Wi, m toujou al legliz. Men bon m pa yon fòmasyon menm. Ou konnen, sitou pou blòdè deyò, jis nèg yo bay afè fanm, bay kleren menm. Mwen se tan pa m, m pa met nan tèt m pale de nèg granmoun nou fèt mouri kounya la. Gen nèg ki bay pale ou pale fanm, bay mè twò, bay pale fanm patnè, fò w bliye legliz patnè paske nèg yo, depi nèg pa kretyen yo pa pale w de legliz. Nèg yo pa met pi bagay epa ougan bagay epa sa epa lo sa se tou jis kontinye bay legliz ou men. Enben ok pa pwoblèm map fè sa. Mèsi anpil pou konsèy la. Depi si vle wap jwenn mwen ou nan palke a men kote nou konn chita men sou plas la. Anben ok. Sou ti plas la. Sou lòt ti plas la epa la. Non non sou lòt ti plas la men kote nou toujou chita a men. Anben ok banm. Map tann ou men nou gen anpil bagay anpil fòmasyon m ba ou men m pa ede fè bay rose la men jis.

Ah ou konnen a menaj la pap ekri la ou konnen ti nèg sa toujou ap met pawòl sou mwen jaje kòman ou ye menm mwen la ou konnen yo pa vle m sòti bon djoulie pa di m se lekòl lè w sòti non e m konnen lekòl la pa gen afè la non lakay la m sot la wè papi m pa la pandan l pa la epi m pa wè manmi m fè manmi ban m yon ti chans m sòti se pa menm vle l vle m sòti non m rele papi m li pa jwenn mwen epi m ba li manti an pitit li kite m ale. Hey Jan pa fò frajil. Tout jounen m pa ka fèmen anndan yon kay. Ou menm ou jalouz.
Tout jounen pou m fèmen anndan kay yon ti demwazèl 18 an m ye mezanmi. Ou oblije bay manti pou soti. Wi antoulèka.
Oh gade koze. Afle pa ko rive la mesye. Depi ou wè sa li pa gen pwoblèm a sèl la menm. Gade yon koze mesye. Depi l gen pwoblèm. Wap wèl la Men depil pa gen pwoblèm li pozel lakay li Ay moun sa yo pa anba nan pwoblèm Mkwè lap rive la kanmenm Ay moun sa yo pa anba nan pwoblèm Ay lòt jou mtande moun sa yo te nan yon baay Toujou Sheshe tap pale misye a sèl la mwen Tèt chaje
Gela men sa gela papa Oh gade misye Gade yon fèk ap pale la Ewi men Aah monchè Ay mdi depi ou gen pwoblèm a sèw la Papa hola men. Non e pa pou problem nan tou non men e pa pou problem nan plis a vle di ke ou konnen la gen bon ti van men se la moun toujou vin enpoze yo apa bon menm ou menm epi ou gen problem menm. Non ajòtè bon la la kal vre men yow.
Ebyen mwen m panse ou te gen problem tou ki fè ou vin chita la. Non monchè yow la son sa la son lye baz kote ou chita la baz pa nòmal nèt men a monchè m renmen la a men. An padan de sa tou papa ou konnen papa. Yè swa lè m vin sot lè nou te lobò a menn ou konnen menn patnè a te pale de afè desè m nan menn sa fè m ale menn m pa ale pou jalouzi bagay non menn avle di Rosalie menm manzè mèt pran nèg li vle menn avle di m jis m ale menn paske m pa renmen nèg e nou nou ri m twòp menn pawòl sa menn m pa M wè nan sa, m wè m wè misye te nan yon pozisyon papa l, m jis leve. Ou si sa menm? Ou wè m de tou pou m di w nan ale menm. Epa reponn ou nan kè non menm. Monchè m konnen m pa jalouzi non. Menm mwen tou baz. Se sa menm. Li te ka rive sou mwen a fòs men ou wè sa m di w sa vle di ke ou konn bagay yo. Ya men.
An palan de sa souvan paske ou konnen k pase la menm. Ou konnen menm bon. lap fon ti bri kite lap pale lakay la la wi lap pale pou pakèt pale lakay la la wè kounya m poze la m vin la m vin pran yon ti van la menn men m vin la twòp menn m pral sou lòt ti plas la lòt bò a m pral vire pase m konn wè konn gen bèl timoun nan tou pafwa menn m pral eseye pase lòt bò a m wè kòman lòt bò a ye menn pase m wè jan map gade manzè a menn sè w la menn li tchak wi menn a wè ki bèl kòm gen mennaj lap konnen baz. Si w pase lakay la ou wè yo.

Nan pitit fi yo pa bon vre. Pa konn kotel fè la non. Li janm konnen papa tifi sa frajil, jan manmanl jalouz. Humm tèt chaje tèt chaje a. Mwen kontinye ekri a bea tande.
Alezi konnen m bozi m pa tèlman alezi bon. M te di m tap m te vle fon mennaj wi men nan moman an m vin ap gade vreman vre m pran poze m di kèt map oblije poste m poko ap fè bagay mennaj lan men m ta jwenn yon moun men m renmen anpil map fè map demontre manzè m pran yon fi men a vle di m pa vle pran yon fi kem pa renmen se zafè kem di m pa nan fè. Sèl ap kanpe kòm yon polis kouche. Yo fò met pantalon nan senti w apa. Epa sa patizan. M sispèk manzè ap pran pantalon an, lap baw jip la wi. Ah bon kilè manzè, jwè nan pyem, wè wè menn, manzè pou, bon Li son sè poum byen diw baz li son sè m renmen anpil Nou konn tandem renmen anpil menn, m renmenl anpil Pwoblèm m gen avèl menm se pale anpil la, depil m wèl banm karaktè, karaktèm chanje tou Wap wè depil banm bon dan, m bon dan avèl Men depil banm karaktè, karaktèm vire lontan sa menn. Men lè map swiv karaktè manzè, manzè pi pi tchak kew apa. Ah ou konnen menn, ah lèw konn fanm tou wap fè style, bebe menn sa map fè menn. Map rive sou lòt ti plas la nou bò a menn tou mwen la ou konnen lòt bò a gen ti gon pakèt ti medam ki tou ap fè spò la tou bagay sa yo. M pa pale plis pou medam yo non ale di jis m ale m ka pran ti feeling nan yo menm k ap pase bagay. Ae fò ale vre Zoufa ale pou de foule w vre bagay sa kap travèse w. Enben enben wap ret poze w la menn ou menm konnen fanm wap veye kap pase la wap ret la. Monchè m ta pran yon ti grenn nan lè sa vre mesye map fè tèt li a man. Ae m pral lòt bò a.